Sa se numewo 1 de update nou te vle pataje avèk ou avèk number yo pou kapab wè ke yes it is true ke pwogram nan ap mache. Dezyèm gwo gwo sijè ke nou vle pale se pou 3 ka moun ki isi yo deja Ozetazini e ki tande nouvèl tps la tonbe. Hier nou te gen yon reyinyon ki bò ke avèk yon gwoup de moun ki konsène pa kesyon tps lan o nivo de enstans ofisyèl yo, yo di ke yo reyalize chak fwa gen tps, lè yo gade nonb de moun ki ta sipoze benefisye tps pa rapò avèk nonb de moun ki fè l la, se kòmsi se 50 pousan 50 pousan. Se kòmsi Ou ta di Ayisyen gen 100 mil Ayisyen ki kapab benefisye tps, men a la fen de la jounen, yo jwenn se sèlman 50 mil moun ki aplike. So nou vin kote w jodi an pou nou di w pa fè erè sa. Lè w jwenn pwovizyon, ok, tanke tps, sa nou rele estati de pwoteksyon tanporè la, lè w jwenn pwovizyon konsa e w potko legal nan peyi an, li enpòtan, Ekstrèmeman enpòtan pou pran avantaj de pwovizyon sa. Gen yon pakèt moun k ap fè erè. Pou ki rezon? Paske yo panse ke yo mete yon aplikasyon pou azil, epi yo gen yon kat travay pou senkan nan men yo, lefètke yo gen yon kat travay pou senkan, yo panse yo anfòm, yo pa bezwen tps. Kite mwen di w, se yon gwo, gwo erè. Paske yon aplikasyon azil pa yon stati tan ke ou pa rive nan dènye faz ki bò ke yo apwouve w e ke yo ba w stati de refijye nan peyi a. Sa di ke lè li an kou, yo ba w kat travay la paske yo konnen ke aplikasyon an pran tan, yo ba w kat travay la pou w ka fonksyone nan peyi a. Men kat travay la, se sa n ap montre w nan videyo sa ke nou pral mete a, Kat travay lan pa yon pwoteksyon, paske si jamè, pandan ke aplikasyon azil lan an kou, e ke yon jij detèmine ke ou pa genyen ankenn ka pou pwouve ke ou te bezwen azil, e ke yo stop li, guess what? Otomatikman w ap tonbe nan ka kategori de depòtasyon. Se sa k fè, Kô lan peyi an sou Biden, moun Biden mwen, moun Biden mwen, moun Biden mwen pa bliye mwen te di nou sa deja. Mwen di nou toujou gon pwovizyon, men fôk nou pran avantaj de pwovizyon an. Nou rantre lan peyi an, nou gon kouvèti de 2 zan. Aktyèlman nap pale avèk ou a la, nou tande gen eleksyon k pral fèt. Nou pa konnen nan ki direksyon ke eleksyon sa pral fèt. E nou konnen ke gen yon bò ki vrèman anti imigran. Sa di ke si se si jamè, ou konprann, ke bò sa monte, nou konnen anpil nan pwovizyon ke nap benefisye kounye a, nou gen nan pa gen yo ankò. Se sak fè, pwogram Biden nan ke nou konnen ke yo reyèlman ap batay kont li depi kèlke tan, depi ta gen yon lòt Administration ki monte premye program ke yo pral frape se program sa. So si ou vin nan peyi an pandan ou nan program Biden an ou jwenn tps ou gen tout avantaj pou sezi opòtinite tps lan pou ke ou ka genyen 2 kouvèti. Ou gen kouvèti jiska 2 zan, nou pa konn egzakteman sak pral pase nan 2 zan kòm mwen di ou yo ka ekstenn li si se menm gouvènman ki la men si se yon lòt gouvènman ki la li gen nan di w non non non non Nap kanpe l. So si lap kanpe l ou gen pwovizyon tps la ki pou kouvri w. Se kòmsi ap di w ou genyen diferan leyè de pwoteksyon. So tps la se youn nan pwoteksyon ke kòm mwen kont nou konnen nou genyen tps Ayiti gen tps depi aprè tranbleman de tè la an 2010. Nou an 2024, 14 an pli ta nou stil genyen tps. E chak fwa tps pra gen pou renouvle nou genyen moun tankou nou yo se sa nou fè pou n al batay pou yo ka kontinye renouvle l. Sa vle di kisa? Si w vin nan Biden, ou gen enterè pou w pran avantaj de pwoteksyon sa a ki se tps. Si w vin sou viza, bon viza yo ou pa menm bezwen pale avèk ou, paske depi w vin sou viza, sa vle di ke se vizitè w ye. Antanke vizitè, ou pa ta sipoze rete nan peyi an pli de plis ke 6 mwa. Sa vle di ke si w vizitè, ou nan peyi an, tps la se pou ou, fò w pran avantaj. Si w vini de fwontyè la a nenpòt ki stati ke yo ba ou, Tps la se pou ou fò pran avantaj si w gon azil ki an kou ou ankò pandan sa rele ki an kou sa vle di ke l poko genyen yon desizyon ofisyèl ki mete ou gen tout enterè pou pran tps la pou ki rezon paske kòm mwen di w e aplikasyon ke w mete an se pa li ki desizyon final la so trè enpòtan paske gen anpil moun ki di o m gon kat travay 5 an kounye a m mal pran youn pou 18 mwa Kòm mwen di w si w gen kat travay 5 an an, ou gen dwa kenbe kat travay la. Epi ou stil aplike pou tps. Pa bliye, e se youn nan sa m pral mande nou pataje, pataje nan videyo sa ke m pral ba w la, nou vle di w ke tps se li menm ki estati an. Kat travay la se yon benefis ke w genyen akoz de w gen yon tps. So li trè enpòtan pou w pa konfonn tou lè 2. Pou w pa konfonn estati an avèk benefis ke estati a ba ou. So trè, trè enpòtan. Donk nan videyo sa a wap wè tout enfòmasyon, ki dat, ki moun ki kalifye, ki dokiman, se sa kè nou k di w li trè enpòtan pou pran videyo sa a, epi pou fè videyo sa a ale nan tout kwen pou ke tout moun kapab konnen egzakteman sa pou yo fè. Paske nou ta twouve sa vrèman tris Pou w nan peyi a, ou gen yon pwovizyon, ou pa pran l, epi pi demen, demen si Dye vle, ou pral nan pwoblèm. Donk nou pa ta renmen w gen nan pwoblèm, se sa k fè nou vle sur et certain ke nou mete videyo sa ki gen tout enfòmasyon ke w ap bezwen pou ke w kapab konnen kèlkeswa kote w ye, kisa w kapab fè. Paske ke w te Miami, Kote Boston, kote New York, kèlkeswa kote w ye Chicago, menm enfòmasyon tps la se menm nan kèlkeswa kote k pase, paske se yon menm pwovizyon pou kèlkeswa kote w ye. Donk ankò yon fwa, nou swete ke ou pran pwovizyon, ou pran avantaj de tps lan. Ou menm k ap renouvle, pa bliye, jou ap mache. Nou gentan nan prèske nan mitan Jiyè, sa vle di ke ou genyen sèlman 60 jou. Premye jiyè, 30 out, so pa pèdi tan, fòk ou gentan renouvle. Ou menm ki pou la premyè fwa, kòm ou pral wè nan videyo a, ou gen 18 mwa pou fèl, men fòk ou fèl le plus vite que possible. Paske again, ou pa janm konnen sa kap vin devan. So m pa konnen si gen kesyon nan live la paske m ta renmen si gen mwayen pou m reponn kèlke kesyon, men se sa yo m te bezwen sur ke nou jwenn e non sèlman ke nou jwenn ou menm kap tande, men ke w pataje avèk d'autres moun pou yo kapab jwenn avantaj de tout benefis sa yo ki elijib pou yo. Kesyon.
Gen moun ki mande èske l obligatwa pou w tradui ekstrè achiv avan w voye aplikasyon tps la. Tout dokiman yo an jeneral yo mande w pou tradui yo an anglè. Depi se yon dokiman ki an fransè, mizapa de paj paspò ou, paske paspò la konprann li prèske standa, men tout dokiman ke w pral voye ki an kreyòl ou ki an fransè, ou oblije pou w tradui an anglè. Yes.
Ok gen moun ki mande poukisa pwogram nan pran tan konsa paske gen lontan yap tann jiska prezan yo poko janm ka jwenn otorizasyon pou yo rantre. Wap pale de pwogram Biden nan. Ankò yn fwa m toujou di sa e lè yo vin avèk pwovizyon sa yo ok pwovizyon imigrasyon sa yo Se kòmsi nan tèt yo se kab yo se yon sòt de favè ke yo fè w. Yo pa dwe w li. Konprann? Se nan sans sa ki fè ke ou wè gen de moun ki ale rapid rapid, gen de moun ki pran tan. Paske pa bliye, uscis se yon enstiti ki, se yon enstitisyon ki baze sou frè ke l ap resevwa de tout fòm yo pou ke l bay sèvis. Sa di ke lè w genyen yon pwogram tankou pwogram Biden nan ki bo ke nou montre w deja gen prè de 500 mil moun ki aplike, Sa vle di ke sa fè ou gen plis anplwaye, fè ou gen plis site. So trè souvan yo pa t prepare pou tout bagay sa yo. Donk se sa k fè ke l pran tan. Men ankò yon fwa, kòm nou di w, se vre gen de moun ki pran tan, men gen de moun ki ale rapid rapid tou. Donk se kenbe la, pa dekouraje, si aplikasyon pa mache, chache yon lòt moun pou mete yon lòt aplikasyon pou ou. Pa bliye, Menm moun nan pa ka mete aplikasyon 2 fwa pou ou. Sepandan, 2 moun diferan kapab mete yon aplikasyon pou ou. So, si w wè youn te la depi an janvye 2023 l pa janm mache, rele yon kouzen, rele yon tonton mande èske yo kapab mete yon nouvèl aplikasyon pou you. Piske ou pa janm konnen kiyès ladan yo k ap mache. Kesyon sa ou reponn li deja, men kòm m wè moun yo ensiste sou li, yo kapab bezwen kèlke presizyon. Èske moun ki vini nan pwogram Biden yo kapab aplike pou tps? Repons lan se wi, wi, wi. Ou menm Biden, m pa rele w Biden non, ou menm ki rantre sou pwogram Biden nan, mwen di w pran avantaj de tps. E sesi se de sous sur. E pwovizyon ke w genyen an se yon pwovizyon, pa bliye pou dezan. Ok pwovizyon genyen sou Biden nan sou pwovizyon sou 2 zan. Again nou di yo nou pa konnen apre 2 zan sak pral pase. Of course kom mwen toujou di w nou menm antanke moun kap advocate pou w menm nou toujou ap batay pou kenbe pwovizyon ki la. Men kounye a ou gen opotinite pou jwenn tps guess what bab e moustach pran avantaj lan. Depi se Doktè Cabo ki di w li ok. li sòti de sous sur. Si yon moun ta di w, o non, non, non, pa, pa, pa, di yo al tande sa Doktè Gabo di a. Paske youn nan bagay ke m toujou di mwen fè avan ke m vin pataje enfòmasyon sou ou, avèk ou, m al chache nan sous sur. Nou pale avèk avoka, nou pale avèk manm uscis, nou fè meeting adwat pou nou sur ke enfòmasyon sa ke n ba ou a se li menm. So youn di lòt, ou te rantre nan pwogram, ke nou rele pwogram imanitè CHNV ke nou menm nou rele pwogram Biden nan yes absolutely yes fòk